Boulos. Vòp. Bon san. Maksen, Akra, Bidyo, pou n site sa yo sèlman, se yo menm ki veritab chèf gang yo anndan peyi a. E n ap prè lanmò san jou, n ap prè lanmò san jou, n ap pran Izo, Ti Lapli. Wi nèg sa yo vin gen otonomi yo kounya. Wi nèg sa yo vin pa gen bòs ankò. Paske yo pran endepandans yo antre gimè. Men veritab chèf gang yo. Se son sè gang la paske nèg sa yo se dè gang istorik. Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, Babekyou, Jeff e konsò, nèg sa yo ap kidnape moun. Y ap kidnape dè espas, dè teritwa. Men nèg sa yo.

Se konplo kont leta, konplo kont lekonomi nasyonal, an konplisite avèk Lèzetazini notamman. Paske si n ap pran yon nèg tankou Bidjo, se ajan CIA ke misye ye. Se reprezantan Lèzetazini anndan peyi a, kiyès ki pa konn sa? Men nèg yo pa pale l, paske nèg sa yo, pou yo kapab jere monopòl yo, paske yo gen monopòl siman, monopòl sik, monopòl lèt, monopòl. Tout bagay anndan peyi a. Donk yo mizle laprès. Yo achte jounalis, yo achte politisyen, yo achte jounalis lè medya atravè lè kanpay piblisitè, yo achte politisyen yo atravè jisteman lwa ke yo ap vote atravè lè a travè les eleksyon ou pa wè pou eleksyon la yon pakèt nèg sa yo la yo tout te dèyè jovenel yo achte siman sak e suk bay sa yo bay manje pou yo finanse kanpay jovenel ebyen se yo ki te jisteman ki te e finanse kanpay jovenel ki bay jovenel pouvwa a e se nèg sa yo ki toujou bay pouvwa anndan peyi a de konsè avèk les etazini damerik paske yo vle jere enterè yo. E nèg sa yo, enterè yo pa janm konkòde avèk les intérêts du pays. Nèg sa yo pa janm nan enterè peyi a. Paske yo pa janm envesti nan la production nationale, yo pa janm envesti nan l'économie nationale, men se de nèg kap achte pou yo vin revann, fè lajan, eksplwate peyi a, epi al envesti kapito yo an Repiblik Dominikèn. Eske nou konnen ke peyi sa al pwodwi yon miltimilyadè? Eske nou konnen ke la fami Bidjo se yon fanmi miltimilyadè? Se pa yon miltimilyadè kap viv yon lòt kote non, se miltimilyadè ke Ayiti pwodwi. Donk pou yon peyi pwodwi tout nèg sa yo, fè tout lajan sa, nèg sa yo gen tout kapito sa yo, epi pou peyi a pa gen yon bon inivèsite, pou peyi a pa gen yon bon lopital, pou peyi a pa gen yon bon, pa gen yon bon, yon bon, yon bon otowout, Donk nèg sa yo, se, se pa, se pa, se, se pa nèg avèk sapat yo ki kidnape moun, men nèg sa yo, se leta a, de fason global ke yo kidnape pandan pli de syèk. Donk jodi a, si n ap pale de revolisyon anndan peyi a, revolisyon an dwe rantre nan yon dinamik pou konbat nèg sa yo. Paske toutotan nèg sa yo gen kontwòl leta a, e doktè Fils-Aimé pale de yon kidnaping ekonomik, yon hold up ekonomik ki fèt sou peyi a, toutotan n pa ka atake nèg sa yo nan enterè yo, peyi a pa gon pa ke l ap fè. Paske jodi a, wi, il faut combattre les gangs à sapate, Men les véritables gangs, les chefs de gang, puisque se yo menm kap oryante peyi a, se yo menm kap deside peyi a, se yo ki gen kontwòl ekonomi an, se yo pou nou konbat. Se yo pou nou atake. Paske atake nèg sa yo, se justement defand les intérêts supérieurs de ce pays. Donk veritab ènmi peyi a, kòmanse par nèg sa yo. Evidaman lè politisyen, koronpi, lè medya, la sosyete sivil, sè gang zame yo prezante on pwoblèm ke nou sipoze rezoud, men veritab pwoblèm sa a se klas boujwazi konpradò sa a ki kidnape peyi a pandan pli d'un siècle. Donk sè de sa kil saji ojòdwi. Donk baay e lanmò san jou met deyò a kiyès ki pa konn baay sa yo? Yo te konnen yo, nèg sa yo nan trafik dògan, yo nan kokayin,

Nou fèk kare chire. E veritable konba a, veritable pwoblèm ensekirite nap pale a, se pa nèk ti ti nèk ti bandi a zam bay sa yo, men se veritable nèk sa yo. E sak fè mwen di mwen menm mwen prè poum ta sipòte Muscadin. A pati di moman ou misye ta. kanpe nan yon demach revolisyonè pou l ap atake lè zenterè dè zoligak de se peyi. Se pa atake ti nèg ki vin la a, ti inosan oubyen nèg ki gen de twa grenn zam nan men yo la k vin la a nan Nip lan la a. E pa sa a. Mwen menm pou m pou m vrèman ta apiye on nèg la vrèman kòm kandida pa sèlman Miskaden, fòk ou kapab gen grenn nan mouda w, Pou atake lè zenterè des oligarques de ce pays. Pou met nèg sa yo a jenou e pou redefini jisteman lenterè siperyè de ce pays. Depi ou pa fè, depi ou pa ka fè sa a m pa nan ou. Depi ou pa ka kanpe fas a oligak m pa nan ou. Depi e bagay ti nèg yo ap pale m de babekyou, de ti blofè sa yo m pa nan ou, de ti kriminèl sa yo m pa nan ou. Men se a pati di moman ou kòmanse ka atake lè zenterè des oligarques. et les intérêts des américains dans ce pays paske veritab peyi ya se oligak sa yo et justement les américains yo pa ka atake nèg sa yo ou poko ou poko ou poko mwen menm ou poko jwenn sipò pam nan donk antouka map kanpe la revolisyonè tiktok.